Lapolis Nasyonal Dayiti, pnh, avèk Task Fòs la fè yon atak sou Viv Ansanm nan Pòtoprens, anpil malfwa al jwenn bawon. Gwoup Altènativ pou yon Nouvo Ayiti rejte opsyon gouvènman doub epi mande Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé pa antre nan okenn akò avèk pati politik yo. Pierre Espérance ak rnddh dedouble sou gouvènman an nan dosye jistis la. Bonjou bonswa entènot, nan videyo sa nou vin pale de operasyon lapolis nan pòtoprens e nou vin pale de gwoup altènativ pou yon nouvo ayiti ki rejte yon opsyon gouvènman doub epi mande premye minis la pou l pa antre nan okenn akò avèk pati politik yo Nap pale egalman de Pierre Esperance ki frape fò mezanmi nan dosye jistis nan peyi Dayiti. Operasyon lapolis nan Pòtoprens, operasyon Task Fòs la avèk lapolis, dronn kamikaz yo te lanse mèkredi 18 fevriye 2026 la, Ebyen fòs de lòd yo te vize plizyè fwaye de gang, plizyè fwaye kote se malfra k ap opere pandan yon nouvo operasyon lapolis avèk task fòs la yo mennen, ebyen yon premye rapò preliminè endike plizyè manb te tonbe nan kan viv ansanm espesyalman nan ri Fekyè, ri Silvyo Katò avèk mache Salomon. Kanpay anti-gang lapolis la lanse avèk sipò Task Fòs la pou reprann kontwòl teritwa ki tonbe nan men bandi yo ap kontinye nan santrevil Pòtoprens, patikilyèman nan ri Sylvio Cator ak ri Féquière rive jis nan mache Salomon, pami lòt zòn. Ajan lapolis yo arete plizyè kriminèl. Daprè enfòmasyon yo, gen kèk moun ki te mouri nan afwontman ame ke ofisyèl lapolis yo te deplwaye sou teren an, alòske gen lòt ke mouri nan atak dron kamikaz ki soti nan direksyon Task Force la, fòs sekirite yo kontinye avanse sou pwisan chèf bandi yo pandan y ap konsolide zòn ki deja reprann yo. Lapolis Nasyonal Dayiti avèk sipò Task Force la, ebyen yo p ap dòmi, nou wè sa deja, Viv Ansanm yo ki nan gwo difikilte pou moman sa, yo pa kapab atake pnh la ankò se pnh la kap atake yo pwisans yo pou teworize popilasyon an vin diminye pwiske fòs de lòd yo menm yo pap dòmi Gwoup Altènativ pou yon Nouvo Ayiti rejte opsyon gouvènman doub epi mande Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé pou l pa antre nan okenn akò avèk pati politik yo. Mèkredi 18 fevriye 2026 la, gwoup Altènativ pou yon nouvo gouvènman te fè yon konferans pou laprès mèkredi sa a nan Dèlma pandan kowòdonatè jeneral li a, mesye Bill Chéry, te pibliye deklarasyon ofisyèl sou sitiyasyon nasyonal la ansanm avè l. Sekretè jeneral la, Cambel Pierre, te reponn kesyon jounalis yo epi te detaye pozisyon òganizasyon an sou pwoblèm politik ak enstitisyonèl yo an Ayiti. Reyinyon an te kòmanse sou plizyè objektif, reyafime sipò pou Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé, ankouraje l pa antre nan okenn akò ak pati politik yo ki ka mete tranzisyon an an danje, rejte kategorikman lide yon gouvènman doub, bay priyorite lit kont ensekirite a epi òganize eleksyon kredib ak enklizif pou pi vit. Nan deklarasyon ouvèti a, kowòdonatè jeneral la te raple ke depi 7 fevriye, pèp ayisyen an te eksprime yon chwa klè, daprè li, mobilizasyon popilè yo etabli yon direksyon byen presi, konfye chèf gouvènman responsablite pou dirije peyi a nan direksyon retablisman sekirite ak òganizasyon eleksyon jeneral yo. Nan yon entèvyou ak medya yo, Sekretè Jeneral Campbell Pierre te mete aksan sou anplitid kriz imanitè ak ensekirite a, Li te mansyone prèske yon milyon moun deplase anndan peyi a ak plizyè milyon k ap viv aletranje, anpil ladan yo ta renmen retounen lakay yo si kondisyon sekirite yo te reyini. Premye minis la gen yon sèl manda, retabli sekirite nan tout peyi a, rekonekte zòn izole yo, pèmèt lib sikilasyon machandiz ak moun epi kreye kondisyon pou retou moun nan plas yo, li te mete aksan sou sa. Ofisyèl la denonse tou difikilte founi mache yo, obstak pou pwodiksyon agrikòl ak pri k ap monte yo, ke li atribiye an gwo pati ak ensekirite pèsistan nan zòn estratejik yo ak zòn pwodiksyon yo, Gwoup Altènativ pou yon Nouvo Ayiti a te pran desizyon fèm sou kesyon enstitisyonèl la, dapre lidè yo, Konstitisyon an pa prevwa yon modèl gouvènans ak 2 chèf deyò kad ki klèman etabli, Campbell Pierre te repete ke kontinwite leta egzije pou premye minis la pran tout responsablite yo, patikilyèman òganizasyon eleksyon pou bay peyi a yon prezidan eli, lejitim epi rekonèt. Pierre Campbell di, Nou pa angaje nan pataj pouvwa politik oswa negosyasyon pou akò paralèl. Sèl solisyon dirab la se nan eleksyon li deklare pandan lap mande pati politik yo pou yo prepare pwosesis elektoral la olye yo chèche aranjman tranzisyonèl. Ofisyèl yo te pale tou sou wòl kominote entènasyonal la pandan yap rejte nenpòt nosyon entèferans oswa enpozisyon yon jesyon gadyen. Yo mete aksan sou ke solisyon an dwe rete ayisyen, motive pa konstitisyon nasyonal la epi ranfòse tout bagay. Mesaj pou chèf gouvènman an te san anbigwite. Pran responsablite istorik pou retabli otorite leta demonte pòt ensekirite a, relouvri wout estratejik yo epi kreye kondisyon materyèl ak sekirite ki nesesè pou òganizasyon eleksyon lib, jis ak transparan. Pou konkli, Gwoup Altènativ pou yon Nouvo Ayiti te reyafime konviksyon li ke estabilite politik depann de lejitimite ki soti nan bwat vòt yo, lidè yo kwè se sèlman yon konsiltasyon popilè kredib ki pral pèmèt yon rezolisyon dirab nan espas enstitisyonèl la epi revitalizasyon ekonomi an. Slogan yo rezime eta despri ki parèt pandan konferans sa a pou mete peyi a sou pye ankò, retabli lòd repiblik la epi mennen nasyon an nan direksyon eleksyon ki kapab rebati konferans ant leta avèk sitwayen yo. Dosye jistis rnddh la ak Pierre Esperance vrèman dedouble sou gouvènman anplas la. Rezo Nasyonal pou Defans Dwa Moun, rnddh, dirije pa Pierre Esperance, pentire yon foto kondanatwa sou fonksyònman sistèm jidisyè ayisyen an. Nan yon kominike pou laprès ki byen fòme, òganizasyon an denonse yon sistèm ki paralize pa ensekirite, ki afebli pa grèv, epi ki pa kapab satisfè egzijans fondamantal pou bay jistis nan delè rezonab. Dapre rnddh, anpil tribinal, majistra fèmen, Kounye a, akoz ensekirite pèsistan ki frape plizyè rejyon nan peyi a, tribinal ki pi ba yo, bò kote pa yo, dekri kòm disfonksyonèl. Tribinal sa yo dekri kòm disfonksyonèl, yo pa kapab bay sèvis regilye ak efikas bay moun k ap chèche jistis nan peyi a. Sitiyasyon patikilyèman enkyete nan zafè kriminèl nan kèk gwo jiridiksyon, sitou Pòtoprens, odyans kriminèl yo tou senpleman pa janm fèt. Nan lòt kote, pwogramasyon yo depann de inisyativ chèf tribinal yo, sa ki revele yon mank flagran de kowòdinasyon enstitisyonèl kòm rezilta, odyans kriminèl ak jiri yo yo ra. Dosye pou ane jidisyè 2024-2025 la klè, se sèlman 243 moun ki te jije nan 18 tribinal premye enstans nan peyi a. Sa se yon chif ki piti anpil konparabman avèk plis pase 6 mil moun, 6 mil detni, k ap tann jijman, ki reprezante 82 pousan nan popilasyon ki nan prizon nasyonal la. Pou Rezo Nasyonal pou Defans Dwa Moun yo, rnddh, dispwopòsyon sa a montre resantisman ekstrèm ak inefikasite sistèm nan, anpil detni ki te ap Depa fini nan prizon an pandan plizyè ane. Pafwa sou swadizan patisipasyon yo nan krim grav, san yo pa janm parèt devan yon jij. Sitiyasyon sa konstitiye yon vyolasyon klè dwa fondamantal yo ak garanti yon jijman ki jis. Òganizasyon an mete aksan tou sou responsablite otorite jidisyè yo nan paralizi aktyèl la, angajman yo te pran ak grefye tribinal yo ak uisye yo ki te vize amelyore kondisyon travay yo epi regilarize sitiyasyon yo, ebyen bagay sa yo pa respekte. Menm strikti ki te fèt pou pwomès ki te fèt ak komisyon gouvènman yo ak adjwen yo, ebyen Yon konsekans dirèk se grèv repete se grèv repete se paralizi yon sistèm jidisyè ki deja febli pa ensekirite avèk mank resous. An 2024, yo te anonse inite jidisyè espesyalize pou konbat atwosite mas, vyolans seksyèl ak krim finansye. Yo te kreye tou yon nouvo tribinal depè ak tribinal premye enstans. Sepandan, dapre rnddh, estrikti sa yo toujou pa fonksyone malgre pwomès ofisyèl yo. Pou òganizasyon an, anons sa yo ki pa reyalize yo reflete yon mank de volonte politik reyèl pou refòme sistèm jidisyè a fondamantalman. Lòt gwo enkyetid, yon lòt rezon enkyetid, se sitiyasyon Sèmikòl la ki te transfòme an gwo konplèks prizon te byen depi 2024. Rnddh li menm li dekri yon espas kote fanm, tifi, ti gason ak gason yo anpile ansanm nan kondisyon ki twò chaje ak moun epi ki pa ijyenik nan yon mepri flagran pou dinyite moun, Transfòmasyon sa a byen lwen pou amelyorasyon jesyon prizon yo, daprè òganizasyon an ap kontribiye nan youn nan agravasyon vyolasyon dwa moun kont moun ki prive de libète yo. Finalman, kominike pou laprès la soulve kesyon serye sou konfòmite avèk règleman sou acha piblik, Sou kontribisyon twa prizon, pwojè ki te resevwa sis opinyon defavorab nan men Lakou Siperyè Dèkont ak Kontantis Administratif la. Malgre rezèvasyon sa yo, otorite yo rapòte tou ke yo ap swiv inisyativ la Menm si yo pwopoze yo sitiye nan zòn ki kontwole pa gwoup ame yo, pou rnddh, pwojè sa pa sèlman pa dirab men tou li endike yon mank transparans ak koyerans estratejik. Atravè pozisyon sa a, rnddh ki se Rezo Nasyonal pou Defans Dwa Moun mete aksan sou yon kriz sistemik ki ale pi lwen pase pwoblèm sekirite sèlman, òganizasyon an mande enplisitman otorite ministè jistis avèk sekirite piblik yo pou yo pran responsablite yo epi antreprann refòm estriktirèl ijan, si yo pa fè sa, etadedwa riske plis ewozyon nan yon kontèks ki deja enstab nan peyi a. Rnddh kwè lajistis dwe fè anpil prekosyon, yo dwe fè anpil bagay pou retabli fonksyonman tribinal yo e pou yo pran swen tou moun ki nan prizon yo, moun ki pa pase devan jij yo. Òganizasyon k ap defann dwa moun nan kwè ki sa a se vyolasyon dwa moun li ye e yo sipoze soti nan bagay sa ki pa bon ditou pou moun kap viv nan kontèks delika, nan kontèks moun pa ta sipoze ap viv.